Kisa m ba di w a? M mande w èske w pa gen travay pou fè lakay ou? Al ranje kabann ou kouche a. Se sa m di w. Ou te pare sa pou mwen? M pa t pare anyen pou ou. Antouka demwazèl, se vle m pa vle w k pitit gason m nan. Èske w tande sa m di w lan?
Ebyen ok madam mèsi. Epi ou wè chemin kay sa bliyel pa janm met pyew devan pòt kay sa ankò. Mezanmi video sa gon bèl leson ladan gade video sa depi nan kòmansman jiska lafen pa bliye abòne a paj Facebook la kòmante.

Bonswa manmi, kiyès ki manmiw lan? Ou menm? Silvouplè papa la?
Kòmsi m ta dwe sot dim bonswa manmi la? M pa konprann. Kiyès ki manmiw lan? Mwen menm ki manmiw lan? Manmiw pa aprann ou ke jèn fi pa mache dèyè jèn gason? Reyè chita lakay ou, o mwen jèn gason a vin kote ou, pou l mande w kòman w ye, o, ou pa gen veso lakay ou, ou pa gen travay granmoun ou pou fè, konn manman w ye menm? O, men manmi, ou sèlman mande w pou w moun pou w ap di m tout bagay sa yo? Kisa m, m pa di w, m mande w èske w pa gen travay pou fè lakay ou, al ranje kabann ou kouche a, se sa m di w. Prepare sa pou mwen. M pat pare anyen pou ou. Antouka demwazèl, se vle m pa vle w k pitit gason m nan. Eske w tande sa m di w lan?
Ebyen ok madam, mèsi. Epi w wè chemen kay sa, bliye l. Pa janm met pye w devan pòt kay sa a ankò. Hum.

Daphnée son bon timoun li ye wi. Sa lòt moun fè pa oblije kòmsi wap jije Daphnée Manouja te fè li an vre O mwen ou ka konprann mwen son moun kem renmen poukisa ou pa apresyel fè kèm kontan mwen menm. Fase vle m pa vle l. Wa tande m pa vle fanm sa pou ou m pa vle l. Men menm m ka konprann ou pa vle l men se kèm se li menm m chwazi son moun m gentan wè vim avèl m ka menm marye avèl cheri.
An, ou gen tan wè vi w ansanm avèk li, pou w marye avè l. Pandansetan m di w m pa vle l. Eseye konprann mwen tou manmi. Ebyen Fa, ou konn sa k pase, w ap degaje w avèk vye fanm ou an.
Ou pa konprann manmi menm. Sa vle di tout sa yon lòt moun fè, li panse Dafne ka fè l tou menm.

Ou pa se joun mwen. Ou konnen.
M la sof ke ou te manke m. Ou manke m tou wi cheri. M konn sa. Bon ou kontre la jodi an. Patwon an fon yon ti peye l fon pi wòl. Li te banm yon chèk e rezon sa k fè m potko rive la m te pase lapote mwen pou m tal chanje l. Konbyen anvlòp sa menm? Wè kòb sa pou manman manje? Wi. Kòb sa se pou achte kèk bagay ou gen bezwen tankou pou abiye w epi achte kèk bagay met nan kay la epi rès la pou fè yon ti ekonomi manman.
Men cheri, manman w pa mansyone non manmi ou pa bay yon ti bagay? Janm diw lan moun espesyalman kòb sa mte rezèvel pou pou sam diw yo mpanse se lòt mwa kap vini map jere manmi. Non cheri nou paka fè bagay yo konsa fòk nou jere manmi yon ti bagay. Cheri avanm diw lòt mwa kap vini map jerel baby. Non bebe jan kem bezwen lajan se konsa manmi bezwenl tou nou paka fè bagay yo konsa. Banm sou cheri jan ke manmanm konn ap aji mal avèw Epi m wè w toujou kenbe l byen nan kè w konsa. Sa k pase? Men cheri m pat gen anyen sou m avèk manmi. Deja ou konnen yo toujou sansib pou pitit yo. Èske w konprann? Li pa ta janm renmen pou ta tonbe anba yon move fi. Se tout sa yo ki fè l t ap aji move konpòteman sa yo. Èske w konprann? Bon Bondye.
Vin jwenn li poto 9 mwa nan vant bebe. Nou sipoze konsyan de tout efò sa yo li fè a. Se konsa tou pou m gen pou m fè pitit pou ou. Se menm jan an si m aji mal ansanm avèk manmi, se konsa madanm ni, madanm pitit lan pral aji mal ansanm avèk mwen tou. Èske w konprann? Bebi, m konprann sa w di, men ou m ba w rezon an wi. Ou gen rezon nan tout sa w di. Bon, anfèt, cheri m, m trè fatige la. M panse m ap fè yon ti repoze m. Map jere tout bagay ou menm. Ya, m pral sòti epi map tou pase jere manje dakò? Men banm fon ti lage manje. Map ouvri manje pou ou. Enben antre a sa mwen cheri. Wa tou met yon ti dlo mwen lèm leve a. Map byen. Dakò cheri.
Alright.
Ou bliye telefòn ou wi. Mèsi papa ou banm yon bon fanm kap veye sou fanmi ou ki fanm konsa ou bezwen nan lavi oohh.

Oh man, kòman e la cheri? Oh Vita, m kòman e la? M anfòm, ou fon ti chita deyò a la? Wi, m fon ti chita wi. Hum, ki mirak!
Ou konnen, m vin pran yon ti van deyò a. Li sale wi. Tande non man, m pase kote w la la m pa prete non. Bon talè da, banm pran yon ti chèz pou ou non pou pa. Non pa bezwen pran chèz, m pap prete. Ah, si m chita ma fè. Fon ti chita non. Non man, si m chita ma fè twòp tan. Ou konnen Fatou se premye mwa travay li. Kounye a mwen l te bon pou m te pase jere w yon ti bagay. Byen ke li pa anpil non, men ou konnen. Se jès la ki konte. Kat mil goud sèlman li ye tande. M panse w ap fè yon bagay avè l kanmenm. Epiline, Ok, mèsi Rita. A pa gen pwoblèm nan, pa gen pwoblèm. Tèt la bèl. Antouka m pa p rete non. M ale. M ale lo. Mèsi.
Ebyen ok dakò Pita. Da! Fini m pale w Pita. Ou ko ale. Bon! Da! Joui m ak.
An ti pale m ap pale. Ou konnen sa w sot fè pou mwen an la, se sèl ou menm kòm bèlfi. Mwen jwenn ki fèl mwen. Ay tento manmi.
Mwen gen 2 premye pitit gason m. Mwen marye mesye sa yo avèk m pa konnen 2 limena m pa konn kote yo sòti avèk medam sa yo. Mezanmi medam sa yo pran pitit sa yo nan men m. Mesye yo bliye si yo te gon manman ki te redi ansanm avèk yo. Ou pa konnen si m egziste ankò depi lè mesye sa yo fin mare. Alò se rezon sa a ki fè lò ou te konn ap vin mande pou w pa la a, m pa t vle w, m te toujou ap ba w move jan. Se pa t fòt mwen. E se jodi a ou montre m ke w se youn nan pi bon belfi ke m te ka genyen.
Pa enkyete w manmi ok, paske m wè w gen rezon pou w te aji konsa. vin jwenn ou pase 2 move eksperyans avèk 2 bèl fi deja, se rezon sa a ou te aji konsa w konprann, men pa met sa nan tèt ou kounya la ou konprann, paske se gras a ou ki fè m ka jwenn Fran jounen jodi a la. E anplis tou, ou pa wè mizè w pase avèk Fran, jan m renmen Fran fò m ka renmen fanmi Fran yo tou ou konprann.

Pa janm jete bèl kalite nou yo. Poutèt yon pawòl yon moun di nou. Poutèt yon move jijman yon moun pote sou nou. Apre manman Fa te fin imilye Dafne avan maryaj Dafne ansanm avèk Fa, jodi a li fini pa reyalize ke. Daphné se youn nan pi bon bèl fi ke l te kapab genyen. Anpil fwa moun yo jije nou an fonksyon de sa ke lòt moun fè yo, an fonksyon de sa ke yo sibi nan vi pèsonèl yo. Men ou menm, pa jete kalite amou, espri de pataj, fratènite ke w gen lakay ou. e ke video sa sèvi kòm leson patajel nan tout group faw prod.